Plezikanaval.com Nou retounen pou nou kontinye avèk Plezi Kanaval premye emisyon sa se twazyèm pati an ki kòmanse konnya e la nou pral fon ti rive nan Gonayiv. Vil Gonayiv gen anpil gwoup mizik e sètènman lè kanaval ap fèt nan vil ou ou prepare w pou w kapab jwenn chans pase sou cha. Si se pat byen sur kanaval ki te fèt Okap anbyans pa tap sa l ye la konnya nan kanaval youn nan gwo tenò ke nou genyen nan mizik konpa nan zafè kanaval e ane sa anbyans refè l ankò. M fèmen parantèz la rapidman. Nan Gonayiv gen anpil gwoup men notamman youn gran gwoup ki pi ansyen nan Gonayiv se Simbi dè Gonayiv. Simbi dè Gonayiv li menm m kapab di w ke s on gwoup ki ansyen, ki la lontan men ki refonde kèlke zane de sla e yo pral sètènman pwofite de kanaval la pou yo menm yo fè konnen kiyès ou ye. Nou te rankontre yon responsab Simbi Dè Gonayiv, li te pale avèk nou konsa. Sa m pral di a la plis valab pou timoun piti petèt ki nan ventan, men tout moun ki nan karantèn, nan senkantèn, yo en pti pe konnen sa k Simbi a. Menm avèk lòske Simbi reparèt depi tanto twazan, yon komite konstitye li remete l sou pye. Donk pou timoun ki nan tranch daj sa yo mwen di yo pap konnen l. Ventan, vennsenkan, yo pap konnen l. Òkès Simbi a se te yonn nan òkès ke Gonayiv te genyen e a yon sèten moman depi pli de 40 an e avèk òkès Revolcan e ki a lepòk donk se yo menm ki te okipe lespas mizikal e dan lavil dè Gonayiv e san m pa bezwen pretann pou le departeman e ke yo te trè prize yo pa t dè òkès sezonye yo te dè òkès konstan e ki te la ki te stab o nivo de lavil e ki te gen dè prestasyon ebdomadè. e ki te trè regilye tou du pwen de vi de prestasyon yo. Donk nan istwa òkès Osimbi e pa rapò avèk lepòk, li te sèlman arive pwodui yon sèl albòm. E pou lòkès yo Vòlkan, bon, m oblije ap pale tou de li menm pou nou ka konprann Simbi a, m toujou di mwen menm, menm lòske m konn ap fè emisyon nan radyo, m toujou di, li konn toujou enposib mwen menm lè m ap pale de yonn pou m pa pale de lòt, e te tankou prèske de frè jimo. E menm lòske Simbi vin relanse, m te konn toujou swete ke Vòlkan relanse, paske nan tout bagay fò gen challenge, Depi pa gen challenge, pa genyen rivalite etc. Donk li kab toujou difisil pou yo kenbe. Donk òkès Inbi a se òkès Inbi sa a ki reparèt depi 3 zan. E sesi nan pli de 40 tan li te genyen li te egziste a, li te sot fè 20 tan ki te lou li te kanpe. Donk nou pran desizyon se Inbi a al relanse. Men l relanse avèk yon lòt dinamik, avèk yon lòt konsepsyon, yon lòt filozofi e an tenan kont de tou se ki fezè la feblès de lòkès Inbi dan le tan. e pa rapò a la disiplin eksetera donk nou relanson Diaz e kote nou bezwen bal on oryantasyon objektif final la on oryantasyon trè pwofesyonèl avèk dè mizisyen e trè jèn fòm diw sa ki vrèman konn sa yo vle e se òkès simbi sa ke nou genyen e ke m pa kache diw nap prepare la kanaval nou ap fèt lakay nou men nou vle montre. Kanaval la pa selman lap fèt lakay nou men nap prann nou menm. Vwala, Simbi se on gwoup jisteman ke lè mwen de 20 tan ou de 30 tan pap konnen men sètènman gran paran ou te sètènman tande pale de Simbi dè Gonayiv puiske a lepòk jisteman tout peyi a te genyen anpil gwoup te genyen Septentrional Tropicana te gen Meridional te gen Dragoner de Pòdepè nan vil natal mwen te gen Simbi dè Gonayiv Ebyen si ou te gen volkan tou de Gonayiv ke mesye Paul Emmanuel te pale nou. Mesye Paul Emmanuel te pwofite di nou tou koman ke Simbi ap pare l pou patisipe nan kanaval la ane sa. Ann gade. Bon, premyèman, lè yon kanaval ap fèt lakay yon dyaz ki egziste, se pa yon dyaz ki a lokazyon di kanaval ki egziste, se yon dyaz vil la, mwen sipoze an prensip dofis li gen plas li anndan kanaval la. Nou menm, djòb pa nou n ap fè, se prepare prestasyon nou an, se ke nou sòm antren de fè. Nou prèske nan finalizasyon an. Kanaval nou sanse gentan fin prè. Si e sèlman se sa n ap fè dè retouch paske se yon kanaval l ap an odyo e osi l ap an videyo. Ou konprann? Petèt se premyè fwa dan listwa de cet orkès nou pral gen klip, nèspa? E ke tout moun Ayiti tout antye epi Gonayivyen ki aleksteryè di peyi yo pral sezi wè sa k ap pase a. Simbi prepare l li menm pou l pèfòme. E l ap granmoun teren l tankou nenpòt ki moun k ap envite. Pou lòt yo konnen ke se envite nou envite yo men teren sa a nou p ap negosye l. Vwala, Simbi dè Gonayiv li menm li pare. Nan Gonayiv gen yon jèn gwoup li menm ki rele Frajil Mizik. Yo fè kanaval yo, nou te resevwa yo nan Chokarel la. Kanaval yo a rele Ann fè listwa. Nou te rankontre mesye yo nan baz yo nan vil Gonayiv, yo te pale avèk nou konsa. Bon, e Frajil Mizik, kòm anpil moun konnen n, e nou se yon, nou se, nou se djaz Gonayiv, e tanke, e nou se djaz ki pi popilè nan Latibonit la tou. Nou fè anpil bagay, e nou pran nesans 9 oktòb 2010. E se te yon pakèt jèn ki te abite Gonayiv, men apre etid nou oblije antre Pòtoprens pou n al kontinye e pou n al boukle etid inivèsitè nou. E apre sa, nou te twouve l nesesè, paske Gonayiv te, te prèske mouri o pwennvi mizikal, pa t gen sa. te preske pat gen djaz ki anvi afè djaz avay sa pat egziste Gonayiv ou konprann te gen sèlman ti gwoup rap kap vini te gen kèk rapè konsa kap vini men pat gen fòmasyon mizikal pat gen gwoup konpa e nou te pran inisyativ mwen avèk Charlien e nou deside antre Gonayiv nou chèche mizisyen nou di nap met Frajil Mizik kanpe e se konsa nou fè Frajil Mizik e nou deja nou gen 11 mizisyen nou gen 11 mizisyen nou jwe son djaz full band. E nou gen yon video ki nan lari, ki nan tout peyi a. E nou gen nou gen 2 èspè si nèg deyò, nou gen 4 kanaval deja. E kanaval ane sa ke nou fè ki rele Ann fè istwa. E bon, se frajil. Kanaval ane sa, tit la se Ann fè listwa. E ke anpil moun renmen. E Pòtoprens m tande li ma bon li mache nan tout peyi a. Tout moun ap tout kèchè ap rele m ap di m ke Okap ap woule m trè byen, Pòdepè m trè m ap woule trè byen nan zòrèy moun yo. E Ann fè istwa pou nou se yon fason pou n pale avèk pèp ayisyen an jeneral pou n di yo si nou vle fè peyi gon bann bagay fò n mete yo de kote konprann fò n bliye tout e tout bagay politik tout tout tout bagay ki ka anpeche peyi a mache paske m panse Desalin avèk Petyon ke n toujou ap ke de no jou y ap pale de sou kesyon de ann al kay Desalin pral kay Petyon Petyon pral kay Desalin se bagay ki met peyi a an reta paske nou menm si n ap swiv byen. Se paske Desalin te met ansanm a Petyon ki fè nou menm nou se Ayisyen jodi a. Ou konprann? Se paske moun sa yo te deside met tèt yo ansanm, tout ewo nou yo, yo te deside fon peyi, yo te di y ap fè peyi, y ap fè Ayiti, e se jodi a se sa ki akouche peyi Dayiti ke nou menm n ap viv ladann lan, nou renmen anpil la. Ke n ap rele Ayiti pèl dè Zantiy, ke nou renmen anpil.

Konbyen zo Carel fè ke pou jan frajil mizik lan ye li menm, pou jan l enpoze l nan Latibonit e nan tout peyi a dabò, dayè fidbak yo trè pozitif jiskaprezan e nou fon merenng kanaval kidonk si frajil ta patisipe nan pakou kanaval la se pa se pap yon favè y ap fè frajil paske frajil travay pou sa kidonk nou menm pou nou menm travay nou an nou fè l deja. Nou fè l e nou rive sou moun yo kidonk li rete a moun ki ap òganize kanaval yo pou pou yo fè travay pa yo a. Mwen m panse ke gouvènman se se bagay serye n ap fè y ap y ap fè e si si si yo vle fè bagay serye tout bon Frajil se djaz ki sipoze la paske Frajil an n di ke ane pase Gonayiv te mouri pa t gen kesyon de kanaval se staf Frajil plis manadjè nou ki te mete tèt ansanm ki te wè kòman l ka fè avèk mwayen pa l e mwayen ke l ka rekeye anpil otorite la pa otorite men sektè prive lavil la te ba li epi yo te fè kanaval e se sèl frajil ki te bay plezi pandan 3 jou gran kanaval konprann ki te ki te ki te nou pa t ka gen cha paske nou te ap fè demach cha lè l te vin lè twò ta te bare nou lè manadjè w ap fè kontak sponsò bay sa yo e ba yo pa t rive a pwò e. Bidjè a nou pat ka rive nan kòb yo te mande nou an e nou te oblije fè sang, te fon gwo sang li te e lameriken menm antre avèk nou, yo fon sèl sang ki te gen e NIST e te pou frajil e sektè prive plis lameri e se sèl frajil ki te la nou nou nou nou pran yon e konp mwen kwè se yon konpayi ki e kafou ki toujou e ki toujou e bay son bay sa yo nou te vin avèk li gonayiv monchè bèl bagay tout moun t apresye sa pandan 3 jou gra kanaval la e anpil moun t ap pase al okap e m pa konnen si nou t nan pase sou patwè sa nan wonpwen an men te gen yon gwo sang se nou menm se te frajil. E m panse ke yo e si y ap e nan tout pandan 3 zan sa yo Frajil egziste nan vil la nou fè anpil bagay. E nou se grenn djaz ki pi an vi tou. Nou pa djaz k ap veye opòtinite, nou se djaz ki pi an vi. Nou fè tout rejyon Atibonit la nèt. Konprann? Plizyè fwa n al jwe e kote Chòzè a, nou jwe deja, yo rele n nan festival, senatè a konn rele n al nan festival, nou nou jwe Gransalin, Nou jwe an Sourouge, tankou tout ti zòn yo lakay el nou fè sa. Gwo mòn nou se lakay nou paske gwo mòn nou ale 4 fwa, dènyeman se nou sèlman nou te gen pou nou ta la disip, te gen pwoblèm ki te poze nou pat ka monte. Men nou fè anpil bagay. Plezi kanaval ou toujou branche show kanaval la pa bliye ale sou plezikanaval dòt kòm pou telechaje tout mereng yo pou tande yo tou si w vle oubyen gade tout videyo klip ki soti yo e sitou gade emisyon sa si w vle fon repriz oubyen pataje l avèk yon moun ou yo kapab swiv plezi kanaval sou twitter Add Plezi Kanaval oubyen like nou sou Facebook Plezi Kanaval. Men sa ki pi enpòtan, inovasyon ki genyen ane sa a, se ke sou iPhone ou, ou kapab genyen app Plezi Kanaval la, ke w kapab al telechaje kounye a pandan w ap gade, oubyen si w gen yon aparèy Android tou, ou kapab toujou jwenn aplikasyon Plezi Kanaval la. N ap al pran dènye poz nou, lè n tounen, nou pral fè ti pale avèk Gérald Casino, epi Michael Guirand, epi Mikaben de Carimi. N ap tounen.

Ha ha! Konsome lokal, se toutafè nòmal! Men nouvo smartphone Digicel la! Ak yon ekran 4 pous ak yon kamera devan kou dèyè 5 megapiksèl ki pi klè pou fè foto. Epitou li mache pi vit pou w ka jwe plis, fè plis, telechaje plis. Ou ap gen chwa pou telechaje plis pase yon milyon aplikasyon sou Google Play. DL700 an se pi nouvo telefòn nan fanmi smartphone Android Digicel ofri yo. Fè chwa ki pi bon an! Digicel.